Fanatik mwen yo hey m pote zen pou nou zen sou zen mwen gen yon ti pitit la k rele meyèl kap ede elena fè travay men Kounya la m pral fon prank sou li. M pral fon prank sou li pou m wè ki reyaksyon l. Li jwe nan L'amour de Elena. Ti pitit ou a k ap pede tching tching mwen nan L'amour de Elena a se li menm. Kounya la M pral prank li kote ke pandan lap fè travay anndan an ansanm avèk Elena, kounya la m te mete yon 50 goud sou kwafez la, kounya m pral dil se li k te prann pou m wè ki reyaksyon l. Fanatik mwen yo rete branche nou pral wè sak pral pase. M pral rele. Elena avan pou m di l sa kap pase. Tchaw tchaw tchaw tchaw ok. Elena! Natou!
Wi manman! M ba l ou.
Kote w la? Sa w gen la? Yon pay ki antre nan je m wi. Yon pay ki antre nan je w? Wi.
Ey, m te mete yon kòb la, kiyès ki pran l? Prese vit prese vit kob pou mal achte magi 50 goud.
Ki bo te mete nou an. Hein?
Ki bo te mete l?
Ki bo te mete l? Pandan w anba anba anba anba bay la m te mete l anba anba tab. anba tapi a. M pa panse banm goud la mwen wè m fè travay anndan chanm mwen m pa m pa jwenn ankenn kòb la lè fini tou m jwenn m jwenn 100 dola la m pa m pa manyen 100 dola. Vire tounen vire tounen m ap pede pèdi kòb la vire tounen m ap pede pèdi kòb la sa e dènye jou pou m pèdi kòb la degaje w banm 50 goud la. Enben manman e mwen menm meyè l se basen k ta fè travay la mande yo kòman m fè mwen k pitit ou e m ou mande an premye. E ou pou m mande e ou pou m mande e ou pou m mande. E ou pou mande? Se ou ki t'ap fè travay ansanm avèk yo e ou menm, e ou menm ki te rele yo vin nan chanm nan. M toujou di w lè w'ap fè travay, fè travay ou san, san ke ou pa nan pede bagay moun. Al ban mwen, al ban mwen se kòb m bezwen m'al achte bagay ou pote ban mwen, al, ale vit. M'en m pa pran kòb ou tande.
Sa wap dim la? Manman m pa pran kob ou.
Anben rele moun ou yo k te anndan an rele timoun ou yo k te anndan ansanm avèw la. Lè fini tou e se Rasi k te di konsa e Meyèl ki pran kòb la wi. Depi lè map fè travay la m di Meyèl se Basi di konsa ou pran kòb la eske e pa vre.
Sebastien, m pale w. Mwen menm timoun pou jan map sèvi avèk timoun byen timoun pa gen dwa pran afèm. Hey kiyès kiyès ou wè kite kite pran 50 goud la hein. Mwen nan ap fè travay mwen nan ap fè travay la epi tou miyèl pran kòb la. Meyèl? Wi. Kot meyèl?
Meyèl!

E pou m konn kiyès ki pran 50 Bon gouj manman e pa mwen k pranl wap met menm sou la bib. An men oh oh si li epa li k pranl epa tout men tout moun ki pral sou la bib la sou bib la evre nou konnen bib konn ranse avek moun evre map map tann li. Ew pran kob la?
Non.

Map chita la atan. Pa chita sou pot kab non. E paske konn sal fè a wi. Map fel kite sou pot.
Epa depi tann dat Sébastien dim sa. M di Meyèl m rele Meyèl apa m di Meyèl poukisa ou pran 50 goud la. Si ew k pranl banm.
Meyèn, poukisa, banm di w yon bagay, maten an, sa m ba ou? Pen avèk manba. M ba w pen avèk manba? Bon, banm di w yon bagay, poukisa, pandan w ap fè travay ansanm avèk Natou la, gen yon senkann goud la ou pran l? M pa konprann. Ou pran l, Meyèl?
Bon se bas ki di konsa e ou k prann ou di konsa ou pa prann.
Se kòb pou bezwen mal achte magi wi pou kisa ou prann. Ou pa pran kòb la men. Ou wè men 50 goud la wi. E pa vre. Non e 50 goud la men. Men mwen menm mwen sezi l men. A fè 2 fwa m met kòb la ou prann. Avan yo pran AP, avan yo pran w, ou pat pran 50 goud sou tèt bagay sa la? Non. Men e wap plede toujou? M pa pran kòb non. Gade kòman map byen sèvi avèk nou, map byen viv avèk nou. M pa kite w grangou, m pa kite w bagay. Malgre papa w pati, lè l kite yon 50 goud nan men w, depi 6 zè 50 goud la gentan fini. Hein? Ou la ansanm avèk mwen, map baw manje, map baw bwè, map bagay, map, map sesi, map fè w bagay, gade Ou kòman sonje ou lè, bèl. lèm tap dòmi la Hein? manmanm, li di konsa, oh Nathou, manman al pran yon rad dèyè a, lale li pran 50 goud la sou bay la. M di men el wè Mwen pa lòt epoy. konprann non. Kiyès ki te prann jou a men el? E ou sèlman k te antre la wi. Mwen pa konprann kòb non.

Gade maten an m fè w kado ti valiz la pardon ban mwen m di w ti valiz sa e ti valiz pou al nan tounaj li ye ou gentan pran kòb la ou mete l nan ban m gade pou m wè si pa gen kòb nan sa toujou. Tonton te di e li k pran kòb la tonton di li wè lè l te pran kòb la sou kwen an.

Map gen avèw non. Fè men kon a di ti madan wawa men kòb ou a. Ale. Di ti madan wawa. A dlo nan je a. Ale non.
Ti madan wawa. Ti madan. Wap ti mwen emel.